Mwen se Dorseme Soukaina Love. Istwa sa m pral rakonte nou an tris anpil. Mwen se yon pitit kadejakè, mwen pa konnen papa m. Mwen fèt nan yon fanmi ki genyen, men se kòmsi nou pa t genyen. Aprè lanmò manman m, istwa a te repete kote ke yo te fè kadejak sou mwen tou. Ann swiv La vie de Souka, yon feyton de Valéus Valéry reyalize par Smart Production.

Solange ta tris konsa, m pa ka kwè ke yon pwoblèm ou gen pou chita tris pou ta nan kwen konsa Soso. Sa w gen? Jis di m, zanmi w toujou la pou ou. M pa di w non. Oh! Sa l te gen? Soso, w pa di manman w sa manman w te gen? Manman m pa t malad, manman m pa genyen, m rete. Mwen rete m rete m al vle dayè nap pale manmanm nan bram nap pale paske map di m bezwen konn kyès ki papam pandan lap pale de sa pandan lap pale de sa m jis wè yon bagay pranl epi menm kote a tou bon li fèw kri sa fèm lapèn sa vle di pou ki pou ki pa vle w jis map toujou la pou ou tande pawòl map toujou la pou ou konsèy map toujou la pou ou.

Ba la vin pi raj se sou mwen. An tou ka, sa fè m vrèman lapèn pou ou paske yon bout manman koute chè.
Pito manman w te la dine mil fwa paske a chak fwa w pral panse manman w, a chak fwa w pral panse avèk manman w, l ap pote w. On sèl manman, on sèl pitit la. Ou konn sa. M konprann l ap ba w pwoblèm. M pwomèt ou m p ap janm lage w menm yon segonn. M ap toujou la pou ou. Ou konnen sa men.

Se si m pa di w pap konnen non. E konsa moun renmen li sak lanmou an. Oh kijan pou n te renmen la ankò. Oh men non ou pa banm tan mwen m bezwen tan mwen menm. Bezwen tan w men fò w konnen tou si m gen aktivite map jere m paka m paka tou ap fokis sou ou senpleman bagay sa yo men. Aktivite cheri aktivite a gen lè l men lave gen lè l. Ou pa fè yon jan.

Manman souka a mouri. Olye pou ta pran la pèn. Map repoze nou menm kesyon an ankò. Mwen gen kou a foto de fi pou nou pran nap di konsa cheri se depi depi m jwenn nou m pa bezwen lajan m pa bezwen sesi e love ki konte e pa vre tande cheri. Mwen konnen sa men fòk kreye ti tan pou mwen. Map kreye tan pou ou men travay la konte tou.

Nonm pa di sa non. Men Arjun pale! So, siw te pale avèm, m tap baw repons men depi talè Arjun mo a pa adrese w. M oblije kitew pale Arjun. Wi cheri, e nan bwa w m santim byen. Depi w pa la m santim manke anpil bagay.

Epi tou Bondye fè travay li. Mwen menm m trouve bagay sa dwol wi men antouka madanm pa chaje tèt ou non ou konnen son pasaj oblije nou paka pa pase ladan. Bem oblije wi pitit ou konnen yon moso manman pitit ou fin pèdi. San manti non sèm mwen kòm m pat gen chans leve avèk pam nan men sa byen fèm mal pou ou wi madanm. Konnye la, sa ap fè menm. Kon bèk lan tèlman ap dewoule yo. E m ak mwen k ap jere tout bagay sa yo wi. Ah tanmieu m byen kontan gen moun ki pa vre m telman pran sa bay sa m di kiyes kap pran pa vre paske manman w m te toujou di. Tati la, Tati te vini, li di l ap jere sa yo. Konnya la m m swetew sispann pran move konsèy, lavi a e nan menw li ye wi la. Bon m pat konn pran move konsèy avan. Antouka ann pa chaje tèt nou ak bagay sa li m pa two rete non madanm map vin wè w wi fò chita lakay ou wi souka. Ebyen ok pa gen pwoblèm map tann nou. Epi tou janm wè ti figi w fennen an gèlè pa manje, manje wi sè. Ah ou konnen manje pap enteresem. Pa manje madanm.
Men serye m paka pran. Bondye bay Bondye pran, reziyew sèm. Li m pa two rete nan kòm anba map rive kot manmanw.

Bon madanm, m ta pase wè m ou ta pote ti kòb mwen? Non, Winnie k rete yo lage, m pa vle pa gen zanmi ankò. Papa m ta pral mouri. Kisa manman w fè? Oh, dat Manmi mouri. Manmi gen tan gen jou la depi l mouri. Manman w mouri?
Oh, ou pa t konn sa?
E kòb yo, sa manman w fè?
Sa w fè avèk kòb yo? A Tati, pran a Tati, pran yo pou n regle bagay antèman manman m nan. Bagay antèman a tout kòb sa yo?
Bon m pa konnen moun nan li granmoun e li konn konbyen tèm ap koute sa vle di ou pa gen pa w ladan l menm. M pa konnen paske Tati pa di m ke. Pa di m ou pa konnen jis rive dirèk oswa m avè m sa vle di ou pa gen pa w ladan l. M pa konnen m pa gen vre non m pa konnen an ou pa gen kòb hehey men wi an ou pa gen kòb. Oh sa gen la apa sa gen la.
Ebyen sou ka lapalam non. Oh
m pa konprann. Lapalam bon sa m pral refè ansanm avèw ou pa bon m bezwen abiye a ki kòb m pral abiye hein manw mouri sa w pral ka itil mwen.
Yo te dim sa. Ah e te pou lajan m ou te zanmim. Bon sou ka ok ou pa gen kòb sa w pral itil mwen. Malgrem nan sitiyasyon sa la m di ou manmanm mouri epi se de lajan manmanm yo ap pale. Manman mouri eske se mwen ki pral anterel lè w dim pa al anterel pou ou. Erline te gen rezon l. Erline e bagay tifi fidel li tap fè paske je Erline poko kale.
Paske je w kale ki fè pandan m di manman m mouri w pa pran la pèn pou mwen se de lajan manman m yo ap pale m. De kisa w te vle m pale? De kisa w te vle m pale?

Mezanmi! Gad jan m sezi! A Aylin te gen rezon l wi. Hum-hum. Apa ti fi a te pou lajan manman m yo l te zanmi l vre? Wè lavi sa a? Lavi pa p di w. M swete lè l rive pi devan l pral chèche lajan pou l jwenn a zòt grann li. Gade ta ti fi a k ap desann. Anba ou pap jwenn lajanm ankò a pitit ou pap gen ou pap gen kòb ou pap gen kòb pou jwenn rad pou abiye.
Ann swiv lavi de Souka.